Ti moun nou pral nou pral pote la a se pou manman yo, manman ayisyèn yo, fanm vanyan yo, ti machann yo, madan sara yo, enfirmyè, pwofesè nou yo, ok, ki toujou la avèk nou, ki toujou ap veye sou nou, granmoun bò lakay nou, vwazinaj bò lakay nou, lè manman w pa la si w ap fè yon dezòd k ap rele dèyè w, ok. Mesaj sa yo se pou nou nou pral pote yo medam. E nou konnen kijan manman ayisyèn yo ye. Yo pa janm bouke. Ki mo nou te, ki mo dankourajman nou tap ba yo pou tout manman ayisyèn kap fete nan moman sa yo la? Si n ta gen yon ti mo dankourajman. M te ka di, nou konnen aktyèlman la a, nou ap travèse yon moman ki trè difisil paske nou gen yon viris ki nan mond lan, ki ap sikile. M jis te ka di tout manman, pran kouraj. Mwen renmen nou, mwen renmen nou tout. Nou tout gen valè, nou tout gen enpòtans. E m ta vle di nou ke si Bondye pa t konnen nou te ka pote mayèt sa, se konsa yo di an kreyòl? Si Bondye pa t konnen ke nou te kapab pote mayèt sa, li pa t ap ba nou pote l. So, pran kouraj. Bondye ap gade nou, nou tout, nou tout gen valeur, mwen renmen nou e Sam ta renmen di de plu se Nou pa nou pa travay an ven, jenès la kanmenm nou konnen ke nou batay, nou sibi anpil, pou nou fè jèn yo rive kote yo rive an, e m ka di w, mwen menm antanke yon jèn, m ap fè tout sa ke mwen ki posib, tout sa ke m kapab, pou m non sèlman fini lekòl e pou m pa bliye peyi m, pou m pa bliye, pou m pa bliye tout manman, pou m pa bliye moun ki travay di, ki make sure ke m te ka rive la. So, se sa mwen te ka di, pa dekouraje, kenbe la e Bondye ap gade nou. Mwen renmen nou. Ok.
Ou renken mwen.
Ou menm sa m te ka di a tout manman yo se pran pasyans a tout timoun nou genyen yo. Pa tande sa moun ap di, pa okipe de sa moun ap di nou ke nou pa leve timoun nou byen, ke sa n ap fè a pa bon, ke nou pa yon bon manman. Just believe ke Sa nap fè a bon e nou konnen kisa nap fè a bon pou pitit nou e jan nap leve timoun nou e sa kap bon e also tou nou ka pran yon konsèy nan men moun men si w santi ke sa wap fè a bon ou fèl paske ou k manman e ou konn sak bon pou pitit ou so e sam ka di nou good luck.
Ok mom pam map pote pou manman ayisyèn yo fanm vanyan m yo. Fanm dyanm nou konnen pi fò nan nou Nou leve pitit nou san papa Ok Nou menm ki manman Nou menm ki papa Pa gen fanm sou latè ki gen fòs pase nou Nou soufri anpil Nou fè tout djòb Nou fè pa gen afè e sa se djòb gason Paske mwen menm Mwen soti nan yon zòn nan departeman ki rele latibonit Mwen wè fanm peyi m k ap bese k ap rache diri k ap pike diri Ok. Gen gen yon pòsyon kap laye lè diri an lè w fin lè w fin keyi diri a yo laye yo vante diri an pou pou diri an ale nan moulen aprè sa a tou lè diri a sot nan moulen pou vante l ankò tout sa yo se medam kap travay ki pa chita m konnen nou vanyan bagay yo di se pa chanje m pral di bagay yo gen pou yo chanje se travay toujou travay jan nou pat konn mete espwa sou moun m konnen bagay yo pral chanje toujou travay leve pitit ou Jan ou kapab pal wè entèl ap fè ou menm ou pral santi ou mal se pa moun ou ye pou al di konsa ou bagay kòman fèm pa entèl ap fè mpa ka fèl ou fè sa ou kapab avèk pitit ou ok nou renmen sa anpil nou pito pa manje nou pito mande pou met timoun nou lekòl toujou kenbe rete nan ligne nou ye a mete timoun yo lekòl mete timoun yo lekòl piga nou ap tande moun ap vin di ke lise se moun malerèz non se pa vrè. Tan timoun nan chita, mete l nan yon lise. Mete timoun ou lekòl, demen si Dye vle pou nou rekòlte, pou timoun nan fyè, pou timoun nan ka pale an piblik. Mwen konnen nou ka pa, dèfwa m konnen lavi a konn ba nou dè sapatwèl fè nou vle dekouraje, men pa dekouraje, nou deja vanyan depi w mouri vanyan. nou anpil anpil anpil anpil toujou kenbe sa nan tèt nou nou fyè de nou menm lè dèfwa nou lwen nap gade foto yon machann sou facebook yon machann chabon machann mango epi ou di waw gadon fanm vanyan sa son fanm kap lite nou renmen ou anpil anpil anpil e nou map tou pote yon ti konsèy pou medam ki pral vin manman yo. Ok atann ke tout bagay ka rive. Piga w te tande story yon moun la pou di woy m pap fè pitit. Chak moun gen yon story ki diferan. Mete w pare si w kapab ou pa fòse tou. Si w ka fè pitit ou fè pitit ou pa kapab ou pa fè. Men piga w al tande se paske entèl pase mizè li di ou di ou pap fè pitit ankò. Fè pitit la gen yon bèl eksperyans ladan li, ou vin yon lòt moun li chanje ou konplètman. Pa gen yon segond nan vi m, m pase pou m di m te regrèt mwen te fè pitit. Men konsa tou, fè li lè nou kapab, ok, lè nou pare, pa al wè entèl ap fè pitit, epi pou n al fè tou. Sa se pou jèn medam mwen yo ki poko gen pitit e ki panse vin gen pitit demen. Kisa w ta, sa sa t ap di avèk jèn manman yo, fiti manman yo? Ou pa gen ou tap di a futur manman yo? Moun ki gen poul manman? Mwen menm mwen ta di jan je t di an la pran pasyans prepare avni ou avan leve yon timoun se pa yon bagay ki fasil e se pa yon bagay ou pran a la lejè e prepare tèt ou konnen kiyès ou ye avan prepare Ekonomikman, make sure ke ou pare pou timoun sa a, paske timoun, pou okipe yon timoun, sa koute chè. E, kisa m te ka di? Pa, pa, pa met espwa w sou oken moun ki pral ede w. Konnen ke se yon task ke Bondye ba ou e ke Bondye konnen ke ou gen fòs pou sa. Fè li avèk amour et demain si Dieu veut kan menm mwen kwè ke timoun sa gen pou l gade w e pou l di w yon gran kout merci se se selman sa mwen ka di. Byen ok e ou menm Kemal? Mwen menm sa m te ka di avèk jèn yo se ke tann toujou nou jèn toujou enjoy life nou paske lè nou kòmanse fè timoun gen anpil bagay n ap vle fè nou p ap ka fè and Wap bezwen moun ki pou ede w, wap jwenn um se sa mwen ta di nou se pran pasyans tann toujou lè nou vin pi gran nou 30 50 ans whatever laj nou te ka genyen nou wè ke nou prè yon 45 ans konsa nou wè nou prè ke nou ka fè timoun nou gen moun ki ka ede nou nou gon mari e nou ka kòmanse fè timoun but kounyela Si nou ka tann toujou tann. Se sa mwen di nou. Ok! So m te kontan pase ti moman sa a avèk nou. M panse medam yo tou te kontan pase ti moman sa a avèk nou. N ap tande mesaj yo. Nou nou konnen se menm amou nan, li pap chanje. Nou renmen nou anpil anpil anpil anpil. Jou spesyal sa a nou dedye li avèk tout manman ayisyèn yo, fanm vanyan m yo, sa ki papa, sa ki gason e n ap tou pote leve vè sa a pou yo. Pou tout fanm ayisyèn yo chapo ba pou nou chapo ba chapo ba e se la map mete fen nan ti video an pa bliye pataje video an like video an epi kòmante janm toujou di kòmantè nou yo enpòtan pou mwen anpil map di nou babay se te avèk nou Kerline Kerlande e Mi la batayant nap di nou babay nap wè nan lòt video bye.